Bonsoir bonsoir tout moun bonsoir tout zanmi fredjody jodia nou rantre lakay ou avèk yon lòt devouman yon lòt kontantman pou nou vin pataje avèw e kèk bon enfòmasyon kap itil ou sou tout wout ou pou tout egzistans ou. Nou vin pataje avèw yon bèl ti videyo kap baw tout sa ou dwe fè bòn manyè ke ou dwe genyen pa bliye nou te di ke fritjoudi pa la sèlman pou montre w fè manje avèk pote resèt pou ou kòman pou aprann fè manje sèlman men nou la pou nou edew e konnen kòman pou konpòte w. Lò an piblik, Li la tou pou nou montre w prensip e ijyèn ki genyen nan kwizin, Li la tou pou montre w règleman de baz yo, prensip de baz yo ke nou dwe aplike o jour le jour. Donk, Fridjou di pa la sèlman pou li vin montre w yon resèt, men kòman pou fè yon manje san ke nou pa ba w ti enfòmasyon sa yo kap itil ou. sou tout wout ou. Nou di w deja byenveni, mèsi dèske ou abitye gade videyo nou sou chanèl la e w ap kontinye gade, w ap kontinye pataje, w ap kontinye kòmante e renmen sa n ap fè a. E si w se yon moun ki fèk vini ankò, nou di w yon lòt fwa byenveni. Pa bliye abone a chanèl la, peze ti klòch la pou w kapab toujou jwenn. notifikasyon nou lòt videyo ke nap pote pou ou pi devan. Se vrèman yon kontantman nan kè Fridjoudy, nan kè chèf Judith, chak fwa nou prezante ou yon videyo, chak fwa nou pote yon enfòmasyon de nouvo pou ou. Dènyèman nou te gen yon videyo ki te pale sou prensip de baz e ijyèn an kwizin, ebyen jodi a nou pote les bonnes manières à table pou ou. Ok donk nou baw kòman ou kapab konpòte w lè w nan kitchen nan, lè w nan kwizin nan, ebyen nou baw kòman tou ou kapab konpòte w lè ou chita sou tab la tou pou manje menm jan nou baw fason pou prepare manje a pou vin sèvi moun ni, ebyen si tout fwa se ou ki nan plas moun kap manje manje a, ebyen men kòman pou konpòte w lè w sou tab. Se trè enpòtan. Fòk nou gen sa yo. Fòk nou konnen yo. Fòk nou mete yo an pratik. Se pa lè ou rive nan mitan moun pou se lè sa ou pral santi ou jennen paske gon bagay ou pa t fè. Ebyen, jodi a nou pote pou ou 10 bòn manyè a tab ki trè enpòtan. Yo anpil. Tankou n toujou di w, yo anpil, men de tanzantan nou pote yon ti kantite pou ou, pou n pa bwouye w, pou n pa ba w twòp travay, nou pote yon ti kantite pou ou, pou w kapab adapte w avèk yo. Nou gen les 10 bonnes manières à table ke nou pral pataje avèk ou. Se sa k fè jodi a ou wè Fout Djoudy abiye avèk mayo, kepi. Wi Djoudy sèvis tretèw lan paske nou pap fè manje jodi an e a chak fwa nou pap fè manje li pa obligatwò tou pou nou pote tabliye pou nou pote inifòm chèf la ok sa ka rive nou mete inifòm chèf lan pou yon bagay byen presi ke nap pale men si tout fwa se pa nan kwizin nan ke nou ye ebyen li pa vrèman rekòmande pou nou toujou metel ok donk. Se pa sèlman inifòm chèf lan ke chèf Djoudy genyen, donk se pou sa nou, nou, jodi an, nou mete nou pi rilaks, nou mete kepi nou, mayo nou, ok, pou nou kapab prezante w konsèp yo, pou nou kapab prezante w bòn manyè yo. Jan nou sot di l lan, se 10. Bòn manyè ke n ap prezante w jodi an, a tab, se kòman pou konpòte w a tab. Premye bagay ou dwe fè lè w sou tab, se pa kouri sou manje a. Ou vini nan yon restoran, ou vini nan yon fèt, ou vini nan yon maryaj, kominyon, batèm, tout moun chita sou tab la, Ou sipoze pran rekil. Ou sipoze tann le bon moman pou komanse manje. Ok. Se pa paske ou te sot lakay ou m te gon grangou m preske pa kapab kenbe m ap mouri. Ou di mwens m ap soti a yon moun mwen konnen se nan restoran nou prale se vre m grangou men kou manje an nik rive m tou pote boure sou li. Li pa fè sans. Sa ka rive gen yon moun an premye lye ki t ap fon priyè de benediksyon eksetera pou sa nou pral manje an. Donk, osito ke Yannick pote manje a san refleksyon, san gade dèyè, ou kouri pote boure sou pa w la, ebyen se lè sa yo pral di w ke non poko, paske nou ta pral fè yon ti priyè avan nou manje, lè sa w ap santi w jennen. Ok, donk pou sa pa rive, pou w pa jennen, pou w pa santi w mal alèz nan mitan moun, pou w pa santi w sot fè yon erè ke w pa t dwe fè, ebyen ou sipoze pran ti tan. Tann omwen de twa, kat moun sou tab la kòmanse manje. Lè sa ou menm wap manje. Men ou k bat pou pa premye moun ki kòmanse manje sou tab la. Ok. Donk se trè enpòtan sa yo fòk ou konnen yo. Dezyèm bòn manyè ke ou dwe genyen a tab se ne. Parle pa la bouche pleine. Ou pa gen dwa ap pale avek yon pil manje nan bouch ou. Le bouch ou a bwase, ou pa gen dwa ap pale. Yo aprann ti moun sa lekol, men le yo rive nan le yo vin granmoun, gen ki konn bliye, ou di mwens genyen ki pa chwazi bay tet yo atitid sa. Donk li enpotan pou konpote ou byen. Ok tout sa w aprann depi piti l ap sèvi w jis ou gran donk menm jan wè w te nan kindègadenn yo te montre w li ebyen toujou kenbe l pou jis w ap grandi pou jis ou vin mouri paske w ap l ap toujou sèvi w ok se pa sèlman timoun lekòl yo di pa manje pa pale avèk bouch yo plen manje men ou menm tou ki granmoun ou pa gen dwa pale avèk bouch ou plen manje. Ou gen dwa chita sou tab la, la ou kòmanse ap pale epi on grenn diri vole, on grenn ble vole, on grenn pwa vole, on nenpòt sa w ap manje a, on ti kaladann kapab vole. Si tout fwa w ap pale, donk li preferab pou w pa pale. Ou moulen bouch ou jiskaske manje a fini nan bouch ou epi lè sa ou ka pale. Men dimoman ke manje a nan bouch ou, de bò bouch ou plen, ou pa gen dwa ap pale ansanm avè l. Lè sa ou ka voye l nan figi moun w ap pale a. e li pap fè moun nan byen apresa ou menm tou pral santi w jennen donk fè atansyon pou sa pa rive w twazyèm bagay ke w dwe konnen se mache la bouch fème e an silans mache bouch ou fème e an silans se toujou preske menm dezyèm nan men gon diferans paske ke gen moun lè yap manje yap mache bouch yo yo Yo moulen bouch yo, y ap fè bwi. Fò w evite fè sa. Bay tèt ou abitid sa depi lakay ou. Konn kòman pou w mastike aliman yo san w pa bezwen fè bwi. Bouch ou pa dwe ap pete fè bwi nan zòrèy moun pou l deranje lòt moun ki bò kote w. Aprann moulen manje byen. Fè silans lè w ap moulen. Ok. Sispann ouvè bouch ou pandan w ap moulen pou w ap tchakap tchakap nan figi moun ki pa enteresan. Pran san w, pran tan w pou moulen manje a jiskaske w fini. Se vrèman zenpòtan paske gen moun nan li bay tèt li yon move abitid lakay li, li manje, li fè bwi avèk bouch li nenpòt ki jan epi lè l nan mitan moun li bliye si l nan mitan moun. Fò w evite sa. Ok evite sa epi pa tann se lè ou nan mitan moun pou wap bay tèt ou yon seri de prensip bay tèt ou yo depi lakay ou lè wap manje avèk ti sè w ti frè w manman w papa w nou tout a tab oubyen menm si se nou 2 a sèlman ki sou tab oubyen menm si se sèl ou menm ki sou tab eseye bay tèt ou sa w dwe ba li tankou ou te nan mitan 50 100 moun. pou kapab abitye tèt ou avèk sa, pou lè w rive yon kote pou se pa lè a ou pral chache konpòte w, lè sa w ap tankou yon moun ki sou fè egzamen w ap swe, men depi w gentan gen abitid la lakay ou, ebyen li p ap deranje w nan oken ka, nan oken sans, ok, donk li enpòtan pou w konnen sa yo. Katriyèm bagay ke nou pote pou w jodi an se, ne vous tortillez pas sur votre chaise. Lè w chita sou yon tab nan yon restoran, ou chita sou yon tab nan yon fèt, yo ou wè kòman yo mete chèz lan sou tab lan. Yo pa mete chèz la devan dèyè, yo pa mete l sou kote epi yo mete tab la yon lòt bò, yo mete l fas a fas avèk tab la. Ebyen ou menm ou sipoze konpòte w fas a fas avèk tab lan. Yon seri de moun lè yo rive yon kote, yo pran chèz la yo vire l nan lòt sans, epi kò yo yon lòt sans, Pye yo ap balanse, yo kwaze pye yo yon lòt bò, y ap regle yon lòt bagay. Non. Li pa bon. Sa w ap fè a, se li w ap okipe. Ou vin manje nan yon restoran, ou nan yon fèt pou manje, lòt moun yo chita konvenableman, ou menm tou w sipoze bay tèt ou priyorite pou w chita konvenableman menm jan ak tout moun. Se pa le moman pou w chwazi e kwaze pye w yon bò pou w ap balanse, w ap pale a moun yo se. 2 pwofil ou chita, moun yo ap gade w yon bò, yo de travè, donk ou menm menm menm w ap balanse, w ap awoze, men w koud ponyèt ou sou tèt chèz la, l ap balanse de bò, eksetera, ou pa konn sa w ap fè. Li pa bon. Ok? Donk li enpòtan pou nou pa komèt erè sa yo nan mitan moun mezanmi. Aprann bay tèt nou bon abitid k ap itil nou. Ok bay tèt nou sa ki bon aprann tèt nou sa ki bon aprann pitit nou sa ki bon paske pi devan lèl vin gran ebyen si w te konn bali yo yap rete enkane nan li menm yap rete kòm yon abitid nan li men si w pat konn bali yo tou lèl rive pi devan lap wont lap jennen epi kounya la ou menm tou si w la wap santi w jennen tou donk fè atansyon. Senkyèm bagay ke nou pote pou ou se ne fume pas. Ou pa gen dwa ap fimen pandan ke ou sou tab avèk moun. Peu enpòt ou te konn moun nan 20 tan, 50 tan. Peu enpòt moun nan se te fanmi w, menm kan moun nan se te mari w, madanm ou, depi 10 an, depi 20 tan, m pa bezwen konnen, kèlkeswa. E si se yon moun tou ou fèk konnen? La l ap pi difisil toujou. Men, pou sa pa rive w, pa fimen nan mitan moun. Fritjoudy ap toujou ba w konsèy pou n di w pa fimen ditou. Paske li pa bon pou sante w. Ok? Li pa bon pou poumon w, li pa bon pou sante w, li gon pakèt enpak ke l ap fè sou ou. Nou ka toujou di w sa. Pa fimen. Si w te ka pa fimen l t ap pi bon. Paske sante w avan tou. Men yon moun ki fimen, se pa le moman lè w soti ale nan yon fèt, ou al nan yon dine, ou al nan yon restoran, epi se lè sa w deside rale sigarèt ou pou w ap fimen nan mitan moun nan. Yon moun ou fèk rekonèt, ou rale sigarèt, alò tandi ke moun nan pa renmen moun ki konn fimen sigarèt. L ap deranje. Gen moun ki alèji a sant sigarèt la. Pa egzanp, ann pran le ka de yon moun k ap touse. Chak lè l pran sant sigarèt la, l touse. Kounye a wap ede fè moun nan touse, apre sa ou pral di sorry sorry, wap kouri etèn, non. Si w se yon moun ki konn fimen, tann lè w lakay ou wa fimen. Men lè w nan mitan moun, fò w konpòte w byen. Paske se pa tout moun kap dakò pou wap rale nway sigarèt nan vizaj li. Ok? Donk, menm si w te konn moun nan deja, Ou abitye avè moun nan, sa pa di w anyen non. Ou ka toujou bezwen fimen, soti deyò, di moun nan ekskize w, ban m yon minit, ou ka soti w al fimen. E se si ou soti al fimen an, aprè fò w gen yon bagay pou w dezenfekte bouch ou. Paske ou pa gen dwa tounen sou moun nan pou w santi sigarèt la ap nui l. Ou soti deyò al fè sa oubyen w antre nan twalèt la w al fè sa. Men, li ta pi rekòmande tou si w te kapab pa fè l ditou. Tann lè w rive lakay ou bagay sa yo men pa fè l pandan ke ti moman de detant sa w ap pase a moun nan ou menm pou ap deranje yon lòt ok donk moun pa fimen sou moun li pa bon pa fè l e sizyèm bagay nou pote pou ou se ne retire pa kèlke choz de vo dan ou pa ka sou tab Pou se lè sa a pandan w ap manje a, ou gen yon fil vyann oubyen yon lòt bagay ki rantre nan fant dan w. Sitou pou moun ki gen dan kole, e sa ka rive moun ki gen dan ekate yo, yo pa p gen pwoblèm sa tèlman. Men moun ki gen dan kole yo fasil genyen l paske yo gen dwa ap manje yon vyann, vyann bèf, vyann kodenn, li kole nan dan yo. ok donk lè sa ou byen swa yon fèy ke wap manje tou li gen dwa al kole nan danw si w santi w jennen avèl se pa le moman pandan w sou tab lan pou wap pran dwèt ou pou wap fòse retirel ok se pa lè sa ou byen ou pral pran kur dan pou wap paske se kur dan wi se nan restoran m ye m ka sèvi a kur dan epi pandan w nan mitan moun yo ou tonbe pran kur dan pou wap detike bagay nan bouch ou sa pa fèt ok. Ou ka toujou leve ou mande moun yo pèmisyon dabò, pou di yo ekskize w yon minit, w ale nan twalèt la, w ale avèk fil dantè ou oubyen kir dan ou pou kapab fè sa. E sa fè li enpòtan, si w se yon moun ki gen dan kole, e tankou m sot di l, toujou mache avèk fil dantè ou. Ok toujou mache avèk fil dantyè ou pou le moman ke ou santi ou jennen, gwo bagay ki jennen ou nan bouch ou pou w kapab ranje l. Donk fòk ou fè atansyon lè w nan mitan moun pou sa pa rive w. Setyèm bagay ke nou pote pou ou se. Excusez-vous si vous devez sortir de table Aprann di moun ekskize M chita sou tab avè w, menm si se te yon sèl moun oubyen menm si se te dis moun e plis M ap deplase fò m ka di Je m'excuse Fò w ka di sa Pa pede leve san w pa menm di moun yo M ap vini Nan, sa pa fèt. Sa pa gen sans. Lè yon moun fè l, li pa bon. Ok? Lè w fè l, li pa bon. Bay tèt ou bon abitid ankò. Nou toujou di w sa. Evi, menm jan n ap di w evite deplase de tanzantan lè w sou yon tab, e ben se menm jan tou n ap di w evite. Pa ekskize w lè w ap leve. Ou sipoze toujou di moun yo ekskize m pou yon minit m ap vini. N ap bezwen konn sa w pral fè. Ou gen dwa se nan twalèt ou prale, ou gen dwa se yon bagay ou pral fè deyò a. Ou ta pral pran anpe lè pandan 30 segond, ou fè l. Men, fò w di ekskize. Menm jan tou n ap di w pa pede leve detanzantan. Ou pa vin parèt jenan ok e sa ka rive tou ou bezwen pase yon kout fil ki urjan alò fòk li urjan paske se pa moman ou soti avèk moun ou sou tab avèk moun wap manje epi se lè sa pou lide m frape oh m te gen etèl pou m te rele wi euh. Psst banm relel nan Epi ou tonbe pale ou tonbe bay blag wap pale de bagay ki pa menm gen rapò avè moun ki sou tab yo Jenan M ka konprann mwen chita sou yon tab mwen genyen yon moun ki relem an urjans pa egzanp si se bòs travay mwen ki relem an urjans ok mwen ka toujou ekskize m sou tab la. M di, o, ban m yon ti tan. Fò m pran apèl sa a. Se enpòtan. Epi m kouri leve, m al pran apèl la. Tousuit mwen retounen. Ok? Men se pa le moman, yon zanmi pral rele m. O, sa k ap fèt la a? N ap bay blag. Mè wi, ou te wè entèl? O, entèl ta mande m pou ou, se si ou pale tout bagay nèt. Epi moun yo sou tab la menm ap tann ou. Li pa bon. Ke li pa bon fò nou pa fè sa paske gen moun ki pap tolere l, ki pap renmen l, li deranjan. Aprè sa tou ou menm tou wap santi w jennen. Ou chita w bay blag nan telefòn ou devan moun yo epi tout moun nan ti soulye yo paske yo wè w pat dwe fè sa epi lè w fin pale w fon ti ri epi w chita ou santi w konfòtab. Non, ou pa ka konfòtab. Ou gen w ale ou di moun yo ekskize m ban m yon minit epi ou soti deyò a ou ale ou fè prèske 30, 45 minit lè w tounen w jwenn tout moun prèske fin manje oubyen m pa konnen. Fò w sonje sa w te vin regle. Fò w sonje sa w te vin fè. Donk chak bagay gen yon lè yo fèt. M ap pase 2 zè tan a yon moun nan restoran, moun nan li priyorite m. E pa le moman pou m ap pede tèks, pou m ap verifye Facebook mwen, WhatsApp mwen, si m pa t gen mesaj, si pa t gen moun tablèt mwen, e ban m gade si m pa gen email, si m pa gen, non, e pa le moman. Ok? Se pa le moman. Uityèm bagay nou pote pou ou se, ne mete ryen sur la table. Mezanmi. Gen jèn fi ki soti avèk bous yo, telefòn yo, oubyen yon gwo valiz, epi moun nan pran li depoze l sou tab la. Non. Se pa sou tab la pou mete yo. Trè byento n ap vin avèk yon ti videyo k ap ba w tout eksplikasyon kòman pou fè avèk sa yo. Ok? Men, sa yo pa ka al sou tab la. De menm pou gason an tou, moun nan pran linèt li, li pran telefòn epi li te dwa gen 2 a 3 telefòn, li mete tou lè 3 sou tab lan, lè l fini linèt la yon lòt bò, bous li, li mete, non. Sa yo pa ka prezante sou tab la. Pa bliye tab la se pou manje, fò kite espas pou lè asyèt yo vin devan w, pou kapab jwenn espas pou chita pou manje. Ok dèfwa yo konn ap vin sèvi pou manje a valiz ou pil telefòn bous bagay gentan sou li ou oblije se ti plas wap fè pou moun nan tandi ke sa w vin fè se manje w vin manje w gentan tèlman okipe tab la kounya la se ti plas wap fòse fè pou yo ka met asyèt manje a li pa fè sans li pa fè sans ok mesye dam evite jan de bagay sa yo paske yo pa bèl apre sa. Nou pote pou ou pou nevyèm e konsèp lan, se ne fèt pa de tras de wouj a lèv sur lè vè. Pa fè tras wouj a lèv nan vè lan. Fa n ap met nan bouch nou an. Evite pandan n ap bwè a. Pou nou pa pede sal vè lan avèk koulè fa a. Pa egzanp, wap bwè la ou mete on fa wouj epi tout kras fa a rete nan bouch ou. Epi wap detanzantan wap vire vè a bò, kounye a la ou tonbe sal tout kò vè a. Sa yo jenan. Se pou sa m wè gen fa a sèk, ki sèk. Alò lontan te konn te konn gen fa ki ki mou bon moun ki fè mekòp bay sa yo konnen yo pi byen pase m men gen plizyè kalite fa genyen lè l nan bouch ou l pap janm sòti genyen tou depi l nan bouch ou l ap sal tout sa w kole depi w kole bouch ou nan whatever sa l ye l ap sal li ebyen donk fa sa yo evite yo men si w mete l fò w pran anpil prekosyon pou l pa sal sa w ap bwè a. Si tout fwa tou ou vle mete fa, li ta pi bon pou mete fa a sèk la, paske li menm li vrèman rekòmande sè dènye tan mwen vrèman alamòd ke ou mete li menm si vè a te kole nan bouch ou li pa kole, li pap kole ladan li ok menm si li te pran nan dlo tou li pap kole nan vè a donk fò ou konn sa. E pou vè, kòm nap pale de vè, nap tou ouvri ti parantèz sa avèk. Dèfwa nou konn gen po a glas ki sou tab lan. E lè w ap bwè di ven, lè w ap bwè ven, ven blan, ven wouj, m pa konnen nenpòt ven an ki nan vè lan, li pa rekòmande pou mete glas ladan l. Jan yo sèvi w li a, se konsa w bwè l. Ok? Donk gen moun ki konn gen tandans a te gon ti bòl glas devan l nan, fò l pran de twa mòso pou l mete nan vè a ven an, vè ke l ap bwè di ven an. Pou li ka glase diven an non. Diven an tou glase, lap vin jwenn ou jan yo sèv ou li an, se konsa w bwè. Epi, nan menm vè la toujou, si tout fwa wap bwè diven an nan yon vè, ke ou te vle repran yon lòt vè ven ankò, li enpòtan pou fin bwè sak nan vè lan nèt, apre sa pou yo kapab sèvi ou. Ok. Pa kom ti vè a demi, epi m gentan ap remande anko pou yo mete. Non, fin bwè sak nan vè lan dabò, epi wa remete anko. Ou di mwen si w pap bwè tout, ou pran on vè vin, ou pap, ou pap bwè tout, oubyen on sèl vè vin ke w ta pran pou bwè, ebyen toujou kite on ti kras ladann. Pa konn si nou konprann sa m di an non, banm reprann pou nou. Si tout fwa, wap bwè di vin.

Donk toujou kite yon ti ma ladan l si se yon sèl fwa w ap bwè l. Men si w ap bwè plizyè ou kapab fin bwè l pou yo kapab remete lòt pou ou. Se klè, pa bliye tou si tout fwa w gen kesyon w ap kapab poze yo anba videyo a lè w fin gade videyo a sou youtube oubyen sou facebook w ap kapab kòmante pote Suggestion paw pote kritik paw anba video a ok donk nap disponib pou nou reponn ou a tout sa w bezwen ki gen rapò avèk sa nou tap pale a e nou prale nan dizyèm konsèp dizyèm bonne manière à table pou nou fini se n'oubliez pas de dire s'il vous plaît ou merci. pa janm bliye di silvouplè oubyen mèsi mezanmi moun ki vin sèvi w lan li pa yon bèt se yon moun menm jan avè w li ye li chwazi fè metye sa ke l fyè pou l fè li ka yon fanmi w li ka yon zanmi w li ka yon sè w li ka yon nenpòt bagay pou ou li ka madanm ou li ka mari w respekte sa lè moun nan vin sèvi w Sa pap deranje w di l mèsi lè l vin sèvi w yon bagay. Fò w aprann di mèsi. Ok, fò w aprann di mèsi. E lè w rele moun nan pou w di l pote tèl bagay pou ou tou, fò w aprann di moun nan silvouplè. Moun nan pa ret avè w. Se vre ke l ap touche. Men, swa saj. Swa janti. Gen moun ki pa bezwen lajan nan men w, men l bezwen ti mo de rekonfò. Ok ti mo de remèsiman sa yo vrèman enteresan sitou pou moun kap travay an kwizin ok on sèvè on sèvez moun nan bezwen sa moun nan parèt kote w ou wap mande l on bagay silvouplè ou ka m ka jwenn tèl bagay mèsi li pote l pou w mèsi bokou sa fè moun nan byen lè lap vire lap vire avèk on souri avèk on kè kontan pou l pran le swen de sa lap ba w. Se pa paske wap peye kòb ou, se pa paske se djòb li lap fè, lap touche pou sa, e m pa oblije di l mèsi, m pa oblije di l silvouplè non. Ti mo sa yo enpòtan, yo vrèman enpòtan pou ankouraje moun nan, nan domèn ke l ye a. Ok, epi lè w fin manje, poze kouvè yo ansanm e paralèl nan asyèt la. Sa se jis yon ti parantèz ke m te ouvri pou ou paske. Lè w t ap pale de manje, ebyen lè w fin manje tou, ou gen yon jan pou w mete kouvè lan. Trè byento nan nouvo videyo n ap vini yo, n ap montre w pi byen. Nou gen 2 lòt bèl videyo ke n ap pote pou ou ankò k ap montre w kòman pou w e drese kouvè lan. Men nou pwofite di w ke lè w fin manje, mete fouchèt la a kouto a nan menm pozisyon paralèl. Ok, fas a fas, youn sou kote lòt, dwat nan asyèt lan, pou lè w fin manje. Ou pa oblije, lè moun nan pral vin sou tab la, se lè sa pou l jwenn grenn fouchèt la te gentan kite asyèt la l sou tab la, tout kras manje vide sou tab la, e napkin nan moun nan fin siye bouch li, li lage l sou tab lan, li pa mete l nan mitan, ou konprann? Donk, twòp travay. Ann ede moun yo mezanmi. Ede tèt ou, ede moun tou. Ok, donk se te 10 Bon manyè sa yo ke nou te pote pou ou, ke Djoudy te kontan pote pou ou, pou l te pataje avèk ou jodi an. Nou di w mèsi dèske ou te ba nou tan ou, ou te ba nou tan ou pou te swiv videyo nou an. E si w renmen, n ap di w ba nou yon like. E si w pa renmen tou, di nou kisa w pa renmen nan yon kòmantè. pou nou kapab pote amelyorasyon paske pa gen moun ki fèt tou konnen. Se pè a pè w ap aprann, menm jan nou menm nou gen sa nou konnen nou pataje l avè w, gen dwa ou menm ou konnen plis. E ou ka toujou pataje avèk nou tou, n ap kontan. Ok, nou pa gen pwoblèm pou kritik. Okontrè, si ke ou ba nou kritik yo. nan respè youn pou lòt, sa ap fè nou di byen, sa ap ede nou amelyore tèt nou pi byen pou nou ka pote e pi bon mesaj pou ou, pi bon enfòmasyon pou ou ok, donk nap tann nou nan kòmantè yo, nap tann nou nan kritik yo, nan sigjesyon yo, nan konsèy yo e nap toujou kontinye pote videyo a chak fwa ki pale de prensip, règleman ki gen ozalantou de kwizin. paske Fedjou toujou di nou sa, li pa la sèlman pou li pale de resèt, vin avèk yon resèt montre w kòman pou fè l, men nou sipoze ba w lòt fason tou ou ka aplike nan kwizin, nan antouraj kwizin, nan restoran, kòman pou w konpòte w, kòman pou w aji. Ok donk nou la pou nou fè sa donk nou di w vrèman mèsi dèske w te pase yon trantèn de minit avèk nou pou nou pou nou te pataje videyo sa avèk ou nou espere ke nan 10 prensip ke nou ba ou yo gen o mwen yon 3 4 5 ke w ap mete an aplikasyon nou espere ke nou espere ke gen yon 4 5 Bòn manyè ke nou aprann ou jodi a ke w ap kapab transmèt li ak pitit ou, ak fanmi w, ak zanmi w, a manman w, a papa w, a nenpòt moun, ka ede yo tou. Se pou sa nou mande w pou nou pou pataje videyo a pou nou silvouplè pou plis moun kapab wè l, pou yo kapab aprann. Ok paske moun pa janm fin aprann, ou gen dwa te konnen l men w pat janm aplike l, petèt ke lè w gade videyo a li vin ba w anvi. aplike l ok donk se pou sa nap mande w kontinye gade videyo nou yo kontinye abòne a paj la kontinye ba nou ankourajman pou nou kapab toujou pote bon travay pou ou se deja yon kontantman chak fwa yon moun abòne avèk paj nou an chak fwa yon moun pran san l pran tan l li gade videyo a epi li kòmante.